Bonjou, bonjou, bonjou, kòman nou ye? So, maten an la? M pral remet kalezo kont kliyan. M pral remet kalezo kont kliyan paske kalezo fè moun yo ap joure m sou Instagram, sou tout Facebook. Gwo betiz. M se yon bouzen, m di si m dat. Ok, m pa gen pwoblèm. Li vin fè afè l, li poste kamera l epi l pibliye m. Epi mwen menm, m pap ka gade l nan je. E sa m pral fè l nan pi di wi. M konnen nou pral pale. M konnen kalezo pral fache. Men m pa may paske mwen menm lèl tap fèm sal tap fèm nan li pat li te gen kran kèl pat fèl mal pou mwen enben cheri maten an la Nini bèl konplo wi Nini bèl konplo wè maten an la ti spageti kap fèt pou nou rele kalezo vin manje epi mwen menm map fon ji spesyal pou kalezo he Nini ji sitwon sa pou bani paske li renmen sitwon anpil ha bon ou gen sitwon la Nini ok ok cheri mayen. Al montre nou ti manje kap fèt. Wan. Fèt. Ti manje kap fèt. Manje kap fèt. Pou kale zo yi tout sa. Men yi wè. Pou kale zo. Pou kale zo pou ni vite. Pou ni manje mati an. Mou kale met li pou kli. Nou panse m tap kite kalezo pase sou mwen konsa? Kalezo fè m on aksyon konsa gade tout entènèt nan sou dom depi yè swa map pran betiz epi pou m pata remèt kalezo pou sa antouka cheri wè lap fin manje bon ti manje sa m pral bwonze m pral fè twalèt deba m lap bwon ti dlo wòwòt lap bwon ti dlo wòwòt e sa m santi m ka fè l mwen menm pou m remèt li l paske se bat chyen an tann mèt li.

Ban m ouvè Nini, ban m ouvè paske wout douch m pral chèche la mwen menm. Pa gen pwoblèm non. E m ap fè nou, a wè sa pou rele li, men mwen deja prèske pare. Wè ti tèt vè sa? Ti tèt vè sa menm. Nou wè l byen? M ap rantre nan douch la avè l. M ap fè twalèt mwen. M ap vin sikre l. Dlo twalèt la. M ap prije sitwon an ladan l. Epi m met glas ladan l pou kalezo. Lè l fin manje pou l bwè l. Paske.

Mwen ap pran yon ti bagay nan sa. Sa e pou mwen an. Sa ti bol la menm. Ti bòl la se se pou n ka bese pou n fè twalèt nou an. Anyway sa se pou benyen. Yes.

Ou konnen nou pap ka wè tout bagay mezanmi ou konprann? Kalezo kap avili nou sèlman, nou pap avili tèt nou. Ke, mimi ti bòl son pito pou nou pedi. Al prepare guys, an ale. Mregret sa pou kalezo cheri. Mwen mregret sa pou li. Ase li men li pa tranble li pa te fem aksyon li pa te fem nan. Ou pran ti moun. Mwen konnen nou bral joure men mwen pa fem kou. Depi ou fem kou mwen ap reme tou.

E m fek leve nan domi wi silvouplè. Fek yon dlo bòbò tou frèch. Ason dlo bòbò tou frèch. Kèt. Si nou ka di m pa fè twalet moun vre. Ou ta di m pa vle l vre. Ok so wè. Men dlo a. A rantre nan bouch la. Ti bòl la met li men di m. M tou vale l. Dezole timoun, m sorry pou Kalezo. M sorry pou nou tou, eskize m wi. M sorry pou nou tou wi. Nwè, eske nwè? Byen lavi. Eskize mwen ti moun, e pa fòt mwen nou, pase mwen menm toujou di yon bout sa. Sa w fè se louwe e bat chyen an, tann mèt li. An siye, an siye. Sa rele w bat chyen an, tann mèt li cheri. Bat chyen an. Ann met lèche. Bat chen an. Ann met. Ato pou kale sou fin fè yon aksyon parèy. Fè mezi moun. Entè net la. Ap joure m. Ate dat la fon bèl ti feyton tou. Anbo se. Nou wè guys so nou wè m konnen nou wè byen so m pa pral manti guys m pral fè ti tèt ji a pou kalezo m sorry m sorry ni pou nou ni pou kalezo paske m konnen nou pral jije sa m fè a trè mal men Bondye fè nou wè jan nap jije m tou. Ok Dezole Nini Mizè fanm se pou tout fanm ou konprann Ou rete pa lave pwazon Kot sitwon an Nini Ou wè bon m pa vle depoze sa menm pou nou pa panse m chanje dlo a E sa pou m depoze ou konprann Sa konsi banm sitwon an Nini banm sitwon an Ok Nou wè Men Men ni m pa vle depoze dlo a menm pou nou pa panse m chanje dlo a Met sa la.

Mwen pa chanje l, m pa vide anyen. Nou wè se nan douch lan m soti avèk li men dlo a lache. Nini ban mwen kiyè. Vwala. Si m pa ta remèt li pou sa, m pa ta rele pou Diana. Ok. Paswa pou Nini. Ban mwen ti paswa. Wè ti moun yo pran tout bagay yo moute. Yo moute avè yo?
Wi. Yè ti Magrijel san paswa.

Enh toujou ap pase mizik lwa nan machine an byen fò lap konnen. Evre vre evre Ey eske Sim kite kamera ap pase Mpase nap wè yon video tout nap fè nap manje Li pa bezwen nan seri kamera non epa vre Saw panse Milo? Lap sispèk? Li pa mpa kwè lap sispèk anyen Mpa kwè Sèlman lap wè nap fon video lè nap manje Ou konnen nou toujou sou kamera lè nap manje Ou pa konprann? Nou toujou ap fè tiktok Li ka panse ke

Fòm metel glase bon jan glase a ui. E Nini e an ou gen lòt ju ou te ka bay Niki yo lòt moun yo ou konnen nou pa ka bay sèl nan yo kòm kalezo li menm li toujou renmen gwo jus ok ok gen pou vle kalezo li menm li renmen bwè jus sitron konprann peza telman gwo li menm pa ka peze an ou pèz gwo tanpri bwèl. Ok.
Yami dezole wi timoun. Paske kou pou kou, kou pou kou, sa w fè lòk Bondye se riri sa. E bat chen an tou met li. Mwen manje kay moun tou. Moun ki renmen manje kay moun yo pran egzanp tande. Yap di se a moun kap manje kay moun. Pran egzanp.
Wè, sa ki di a gen tanbou. Li boutou wi timoun.

Mwen met sa byen glase pou li. Mwen met sa byen glase. Mba konen si l pa getan paret, map fon ti kanpe videyo a. Ase lè lap vini map konen, epi pou m restart. Paske, vin nan avèk gwo mizik lwa l, men li konen nou toujou sou kamera, menm si l ta wè kamera, mba kwe lap konprann. Mba kwe lap konprann.

Pase mwen menm. M pa konn sa kap vin pou mwen an retou. Men mwen menm remèt pipent lan cheri. Kalezo chita sou entènèt lan. Men menm si m gen yon gason nan brik sa yo mwen yo pral lapide ankò. Pase m fè twalèt mwen m pral bwè a. M pa bezwen konnen cheri. Mwen menm lè nou lè l te fè nap lapide m nan. Mwen menm tou m fè afè m remèt li djap. Epi nap kenbe. Mwen menm moun pa leve chalè m. Ou ban mwen m remèt ou. Kou pou kou. Nan pantalòt la mezi figi. E li banm yon move slap wi. Ok san kanpe. San kanpe?